Bonjou, bonswa a tout moun, oditè nou yo, panelis nou yo, bonjou, bonswa, nou sou ORMH e nou nan ribrik nou Èske w te konnen? Nou tou tab o tab la. Youn ladan yo ki soti nan labib, nou pran de mo ki vrèman popilè, de mo ki vrèman itilize souvan, E nou mete yo sou tab la nan emisyon sa a epi nou travay ansanm avè w epi nou vin konnen mo sa yo pli byen ke jan n te konnen yo a epi pwochènman nou tounen nan Bib lan epi nou aplike yo dan la bòn fòm n ap trè alèz avèk mo sa yo nan Bib lan Mentenan sijè nou jodi an se extr se. Egzòtasyon avèk ankourajman. Se yo ki sijè nou, se egzòtasyon, ankourajman. Dabitid nou toujou mande w èske genyen yon diferans antre de mo yo, paske se yon emisyon de mo. Ki diferans ki genyen antre egzòtasyon avèk ankourajman? E nou ta renmen konnen ki sa egzòtasyon an ye. Èske gen yon benefis nan Egzòte moun nan aksepte egzòtasyon nan men moun, èske gen yon benefis pou sa? Nou konnen Bondye pa janm kite n san yon rekonpans. Nou bezwen konnen. Pa egzanp, lè nou gen yon pwoblèm, dabitid nou toujou di, Nou pa wè anwo, n pa wè anba, n pa ka monte, n pa ka desann. N ap mande w, nan moman sa a. yon moman ki trist, eske yon ti mo dankourajman pap ede nou si nou ta jwenn li? Eske l pa tap toujou bon yon moun kap fè yon travay ki pozitif pa egzanp, ann pran egzanp yon pwogram Eske w te konnen nou tout abòtab la? Epi ou wè, e nou menm panelis e oditè nou yo toujou ankouraje nou avèk de mo, eske sa pa tap ankouraje nou plis fè travay sa? Se tou sa nou bezwen konnen nan de mo sa yo, egzòtasyon avèk ankourajman. E dabitid nou toujou gen de vèsè ki sipòte mo sa yo, nou jwenn se Ebre.

Bonswa frè Kofi epi bonswa osi a mè frè Panelis. Byeneme Pè Selès te bon nou nou tounon vè ou Pè Antoine paske nou konnen se ou menm ki tout pou nou e se ou menm ki mèt mo yo e se ou menm ki kapab pèmèt nou e ede nou fè 2 bòn definisyon a mo yo. Tanpri gide nou pa ton lespri, Frè Luben, Frè Jeròm, Frè Genms, Frè Kofi, mwen menm, e zanmi oditè yo fè nou benefisye de sa n ap aprann de mo yo de tèl sòt ke nou kapab grandi, Senyè. Nou priye o non Jezi Pitit ou. Amèn. Amèn.
Frère Alex, merci pou priyè la epi nou pral kòmanse pandan ke nap viv ou e nou gen 2 mo jodi an se exhortation avèk ankourajman men chak mo sa yo genyen yon kote yo pi popilè pa egzanp nou konn wè lè wap pale de exhortation son moun ki ap pale levanjil pa egzanp lè lap Vizite yon moun, li di li egzòte li. Men, e pou ankourajman nan nenpòt bagay w ap fè, petèt ou dekouraje, oudimwens se yon bagay ou pa konnen èske pou w fè l oudimwens pou w pa fè li, ou toujou jwenn yon moun ki vini, li pale avè w e sa l di w la se yon ankourajman Mentenan jodi an, nou genyen 2 mo sa yo kòm sijè e n ap mande w premye kesyon, èske mo sa yo, yo gen diferans ladan yo? Epi ou ap pale nou de yo pou nou aprann mo yo plis avèk ou menm. Bonswa. Bonswa frè Kofi. Mesi frem yo mwen kontan jan n chita a wi paske nou pa anpil jodia wi Jerome ou chita tro lwen monchè fon ti avanse pi pre oh oh ale la. Ou konnen neg yo neg yo chèlbè jodia se fèt papa ou konnen bon. Ya bonswa tou a tout zanmi oditè e oditris ki chita sou menm tab la sou menm bò tab la avèk nou frè Kofi 2 mo sa yo trè diferan men sa pa anpeche ke yo konn kwaze. Yo konn bat men wi. Yo trè diferan men yo konn bay lan men. E nan bay lan men ou gen dwa menm pran youn pou lòt. Nou pwale avèk egzòtasyon. Egzòtasyon li gon aspè ki plis espirityèl ke sosyal. Li gon aspè espirityèl kote ke ou kapab. egzòte yon moun ki ap sèvi Bondye e ou kapab santi ke moun sa gen yon deriv, li gen yon dekalaj, li pa gen menm fèvè ke li te genyen an, li kòmsi ap tonbe, li lage kò l nan sètèn choz ke l pat gen avan e ki pa yon benefis espirityèl pou li, ebyen ou apwoche moun nan. pou egzòte l. E egzòtasyon an ou bezwen l nan ministè a. Ou bezwen l nan ministè a. Paske l enpòtan anpil, anpil, anpil. E mwen menm, mwen, mwen pap vante tèt mwen, men mwen gade Deteronòm 6, vèsè 4 a 9. Kòm egzòtasyon pa m. Detewonòm 6, vèsè 4 a 9, Kòm egzòtasyon pa m, paske se sa Bondye t ap di pèp la pou yo pran pawòl li oserye, nonsèlman pou yo ekri pawòl la nan men yo, ou wè jodi a la a kantite tatou moun met sou kò yo, tandike Bondye rekòmande n pou nou Ekri pawòl la nan menn, pou nou genyen pawòl la nan mi, nan fontenn tèt nou, pou nou genyen nan lento pòt nou, pou nou genyen nan pòtay vil nou. Èske w wè enpòtans e valè pawòl la? E li di pou nou pale pawòl la lè nou nan vwayaj, lè nou nan chemen, lè nou leve. Lè n pral dòmi e tout tan pou n ap pale pawòl la. Sa son egzòtasyon Bondye ba nou. Frè Kofi, avan mwen te absan nan pwogram nan, ou te pote yon pwogram degzòtasyon tou nan De Korentyen 2, vèsè 14 a 17. Se ton egzòtasyon l te ye, kote Pòl t ap eksplike nou ke Bondye, gras a Jezi, sèvi avèk nou kòm yon. parfum d'agreable odeur e parfum an li gen yon odè lavi pou moun kap sèvi Bondye dan la senserite e li gon odè lanmò pou moun ki pa vrè avèk Bondye egzòtasyon an li trè enpòtan e plis yon moun ap lapriyè Bondye se plis w ap jwenn vrèman la force de l'exhortation kote ke w ap rekonèt ke ou gen feblès e ou bezwen vini yon lòt moun ki kapab sèvi Bondye plis an espri e an verite. Nan egzòtasyon an frè Kofi gen yon sèl mo k ap boulvèse w Pou fè tout efò w kapab pou w sèvi Bondye byen, se sa yo rele w sentete a Letènèl.
Dans se ka, ou montre m ke. Non, non, tann mwen, tann mwen. Ok. Fini avèk kesyon.
Pou s ki konsène lankourajman. Ok, sa m la m ta prale. Ya, se lè. Pa egzanp, ou di, A, frè Jewòm, m santi m pa gen rezon pou m kontinye avèk OAMH. M pa wè sa m ap defann. Epi Jewòm pral di w, O, o, Kofi, pa fè bagay konsa non. Ou genlè ap pèdi tèt ou, men ou pap travay pou w jwenn yon bagay la a sou tè a nan men Bondye. Natirèlman ou ka jwenn prezans Bondye pou ankouraje w, ou ka jwenn Bondye, prezans Bondye pou fòtifye w, men vrè rekonpans lan se pa sou tè ou pral jwenn li non, se nan syèl ou pral jwenn li. E la a Jewòm pral vin ba w yon ankourajman, Gaines pral vin ba w yon ankourajman pou l di w, non frè mwen ou pa ka kite non, paske ou deja devan, devan nèt, ou deja met men w nan pat la, ou pa ka gade dèyè. Ou deja ap avanse lakwa devan je w, lemonn dèyè do w. Li alafwa lè de, wi. Li alafwa lè de. Li egzòtasyon, li ankourajman. E se sa k fè m di w, gon kote yo kwaze yo bay lanmen, egzòtasyon ak ankourajman. Gon kote yo kwaze yo bay lanmen, paske Jewoma ap di w non. Ou pa ka kite enmi an ranpòte laviktwa sou ou. Non sèlman li egzòte w la a, men li ankouraje w e fè travay la.
Trè byen, trè byen. Paske ou konn tande dèfwa gen de moun ki di w, si se pa t pou Jewòm, si se pa t pou Genms, si se pa t pou Kòfi, si se pa t pou entèl, si se pa t pou Liben. M pa t ap rive la. Se paske non sèlman ou fè travay dankourajman, men anndan ankourajman an, gen yon egzòtasyon ki pase tou. Trè byen.
Epi, yo de mo, men kèk fwa, gon kote yo pase, yo kwaze, yo bay lanmen youn ak lòt. Vwala.
Mèsi byen, frè nou, Alex Michel. Frè Lubin, Ou sot tande frè Alex ki vrèman rantre fon nan sijè nou an, 2 mo sa yo. Sijè 2 mo an, egzòtasyon avèk ankourajman. Mentenan, se tou pa w n ap pral tande sa w ap di nou 2 mo sa yo. Bonswa. Bonswa frè Kofi Wilbè. Bonswa frè Alex, frè Jorom, frè Genms e oditè yo nou salye nou e nan emisyon 2 mo nou jodia nou gen.
Egzòtasyon, ankourajman. Ankourajman
e animatè nou toujou mande nou Ki diferans ki gen ant de mo sa yo? Nou toujou di le pli souvan mo sa yo, yo sinonim, men e aplikasyon yo oubyen itilizasyon yo, byen ke yo sinonim men w ap bezwen yo o moman vole, ou pa kab itilize yo e youn pou lòt nenpòt kòman. Bib, egzòtasyon, se mo sa a biblis yo oubyen moun lespri de Dye te itilize pou te ekri Bib la yo. se mo sa yo plis itilize pou ankouraje li. Nan egzòtasyon an, yo itilize olye ke yo ta itilize ankourajman an. E, alò, nou kab di ke, biblikman palan, pou akouraje yon moun nan sa l ap fè pou Bondye. Se egzòtasyon ou anplwaye. Se egzòtasyon an ou anplwaye, alòske egzòtasyon an se yon sòt dankourajman ke l ye. E nan definisyon egzòtasyon an, w ap jwenn ankouraje a ladan l. Men, ankouraje a vin twò fèb pou la pawòl de Dye, li li sanse twò fèb, donk ya pral itilize l nèt nan tout sa mond la ap fè e an nou ankouraje.
Ok, yon pwoblèm entènèt. Yon pawòl nou itilize e egzòtasyon an, ou vwaye, paske se li menm ki tèm fò pou di yon kretyen Eben, sa w ap fè a, nou egzòte ou ladan li. Depi yo egzòte ou, se paske yo santi yo jwenn yon feblès nan sa w ap fè a. Donk, yo egzòte ou. La, la, frè Lubin, èske pa gen yon ti diferans la nan egzòtasyon avèk? Paske, lè pli souvan, yo egzòte ou paske ou gen yon feblès. Men. Eske pa gen yon lòt kote ou konn ap fè yon bagay epi kounya la yon moun bezwen w ou fèl toujou li bezwen ankouraje w ladann men se ankourajman eske l ka li pa ka anplwaye egzòtasyon la paske wap fè afè w men moun nan tèlman renmen sa w ap fè a li vin plis ankouraje w de li men eske egzòtasyon an gen plas li ladan l.
Enben, e sa k fè ke mwen pral di w ke pou tèm biblik la, pou kesyon biblik la, nou te, men nan tout lòt bagay kouran ke n ap fè, yo pale de.
Gon pwoblèm entènèt. Tankou ankourajman. Donk, mo egzòtasyon an. Dèfwa, e sa k fè ke emisyon sa yo fè a, yo itil e nou menm panelis yo, e lòt moun k ap tande yo. E dèfwa mo a te gen dwa al la, nou pa janm al rechèche sou li pou n konnen byenfonde li, l'exactitude du mot. Ebyen sa pèmèt ke dèfwa lè yon moun di m egzòte entèl, li pran mo egzòtasyon kòmsi pou yon bagay di, m egzòte entèl, o w ap vin egzòte m tou sa. e kòmsi yo pran egzòtasyon pou yon bagay, yon reprimand. Donk gen diferans ant reprimand avèk egzòtasyon. Lè w repran yon moun, reprimand lan l toujou dur. Ok? Men egzòtasyon an, egzòtasyon pa oblije dur. Egzòtasyon an, donk, se yon bagay ke w ap fè. Donk egzòtasyon an pa gen. E forcing ladanl. Donk son bagay ke wap fè, yo estime ke gon ti lejète ladann, epi yo vin raple w men kijan ou dwe fèl. Egzakteman. Ou wè?
Eske li ta, eske, eske, eske, eske li preske on koreksyon non?
Li ap gen koreksyon ladanl. Paske lè, lè ou menm kòm kretyen wap fonksyone men si yo wè w pa fè bagay la byen. Epi yo vini yo di w, selon sa la parole de Dieu dit mon frère, tèl bagay, tèl bagay, donk men kijan l dwe di. Ou wè la? Epi yo korije w, san yo pa di w yo korije w konsa. Avèk entèlijans, avèk entèlijans.
Donk, e se sa k fè Bib la pale de, Pòl ap di, mwen egzòte nou a tèl e tèl choz. Donk, anndan egzòtasyon an, Genyen yon pakèt bagay, men se yon seri de mo ke Bib la itilize pou evite ke de moun ki santi yo tèlman ògeye, ou ap vin di, bon, m korije w sou sa w ap fè a. Bon, kòm ou pral pran mo kòreksyon pou yon pakèt bagay, Lapawòl de Dye di, ben, yo egzòte w a fè, yo egzòte w pou ou mache dwat. E, nan egzòtasyon an, l ap genyen de fasèt. Yo gentan egzòte w. Donk se pou ankouraje w nan sa w ap fè a pou w kontinye fè l. Ou vwaye? E yo kounye a la ou pa bezwen itilize mo ankourajman paske si w gade nan Bib la ou pap twò wè nan faz sa yo ou pap twò wè yo itilize ankourajman. Ou wè li? Yo pap twò itilize ankourajman. Men egzòtasyon an li pa gen yon sèl fasèt ladan l. Egzòtasyon an, Ebyen sa w ap fè a presye, kenbe la. Paske men gen de kote yo rive, yo fè youn, paske talè a frè Alex tonbe sou 2 egzanp, lè nou gade 2 egzanp lan, li siyifi tou lè 2. Ou ka itilize tou lè 2 nan yon sèl egzanp lan lè w bay li, ou wè ankourajman, ou wè egzòtasyon.
Wi, enben gade byen pou wè, si w al pran egzòtasyon ou mete l nan yon bagay Li bon tèt rechèch diksyonè la. Wap jwenn ankourajman andan l wi. Wap jwenn ankourajman andan li. Se pase ke jan nou sot di nan lè n kòmanse a, yo sinonim men ou pa kab itilize yo nenpòt kòman fò w konnen kilè pou itilize le mo exòte e kilè pou itilize le mo ankouraje. Men, nan kesyon sa n ap fè la a, nan kesyon Labib, bagay ki konsène lapawòl, ensideswit, donk se egzòte nou egzòte nou youn lòt. Anzè, lapawòl de Dye di, m pa konn si w met vèsè sa a, m pa t kote w li sa, li di, Egzòtevou lèzen lèzot. Nan egzòte sa a, ou jwenn tout yon pakej. W ap jwenn ankourajman, w ap jwenn soutni, w ap jwenn tout koze sa yo. Paske. Sim rive m jwenn wap pale m rive la a bò kot ka wè m wè ou kap pale avèk yon seri de moun de levanjil epi gen yon seri de moun ke m pa chita devan moun lan poum di w sesi la apresa lèm al lakay ou m chita avè w m di w enben presye ou tap fè yon bon travay wè egzòtasyon an kòmanse ou tap fè yon trè bon travay wap byen e presye tèl bagay ou sot di la men kijan vèsè a dil pi byen. Tou sa, ou wè la a, nou nou nan kad egzòtasyon an toujou. Mwen mwen ankouraje ou. Hum
ou fè 2 a la fwa la. Ou fon bon travay nan ankourajman ou jwenn ke ou jwenn mwen sipòte ou nan travay wap fè a. Ou wè li donk egzòtasyon se yon package li ye men li menm ak ankourajman an e piske m jwenn li andan egzòtasyon an donk ankourajman an li se pitit egzòtasyon an paske egzòtasyon an enben la parole plis itilize l nan kad lèzafè dè kretyen e kretyèn. Trè byen.
Mèsi. Mèsi byen frè nou Lubin Gelor. Mentenan n ap kontinye avèk sijè a avèk frè Jewòm. Frè Jewòm, egzòtasyon, ankourajman. Nou bezwen mo sou yo pou nou konnen egzakteman kote nou ye avèk de mo sa yo, diferans yo, eksetera.
Bonswa animatè Kofi, frè Alex, frè Lubin, frè Genms. Bon nou wè pastè a pat ka rete. Wi pastè a paka rete l ale paske li te gon angajman. Wi
so bon mwen map di nou ke lè nou wè deba sou 2 mo sa yo. ki vini nan chak fwa emisyon yo vini deba yo pa ret la deba yo ale toujou lè nou fin pale la yo deba yo pa ret la. Non yo pa rete paske mwen ka ba w yon egzanp sa w di an yè mwen rankontre avèk yon moun k ap pale de frè frè liben nan kesyon de de mo nou te pale de dènye emisyon nou te fè a. Nou tap pale de peche, peche transgression monchè li totalman apiye frè Lubin ki di konsa ke lè yon moun pa konvèti li rete ap benyen nan peche li, lèl fon peche se tout afè òdinè kote li fon peche paske se ladanl li ye. Men lè yon moun pran la pawòl de Dye, li pran Bondye kòm sovè pèsonèl, epi apre sa, li retounen, li konn la pawòl la deja, li retounen l'al fè peche, lè sa a li menm, se lè sa a l' komèt transgresyon an, e li di li totalman satisfè de misye, o pwen ou li pran emisyon sa a, li voye l' kote l'ap sèvi. E yo ekri istwa frè Liben an tou sa, petèt l'ap tande m'ap di, m'ap repete sa l' te di an, e sa te fè plezi kote li ekri ni non frè Liben, ni non sa nou t'ap defann nan ansanm, li di se te yon bagay ekstraòdinè. Ou mèt kontinye frè Jérôme. Wi anben map kontinye te kom si temwaye toujou moun gen moun ki panse ke nou tout ansanm e sijè a elo nou tout ansanm la nap pale sou bò tab la jan frè Alex tap di frè Jewòm pouse yo di a la bagay yo la monchè ou ret twò lwen. Moun yo panse ke se yon sijè ke nou chita ansanm.
Exactement, bon, mwen trè, mwen trè renmen ou vin avèk sa yo pou nou klè a moun yo. Frè Alex se yon nèg ki konn sa yo rele animasyon. Li vrèman, lè l ap di, ou chita twò lwen bagay, n ap fò nou di moun yo sa. Se animasyon, se konsa, se frè Alex li pap. Yon lòt frè se frè Alex ap toujou ye, se yon fason pou l atire atansyon a sa l ap di an, pou mete w prè. Men, nou youn prèske, nou pa, youn pa pre lòt, se Bondye ki konekte nou nan, nan, nan, nan, nan sèvis sa a, nou konekte ann espri. Nou te eseye rekonèt fwa dènyè, se pa nou tout ki te rankontre, men, ann espri, monchè, se kòmsi nou fas a fas, tout bon vre. Ou mèt ale.
Wi, Bondye pèmèt ke nou ansanm. Wi, jisteman.
Wi, alò ke m pa te chèche, m t ap gade ankourajman avèk egzòtasyon. E, byeneme frè yo soti. yo bay tout eksplikasyon yo men map di pou m rann li pi senp se grèk lè ou jwenn li an grèk ankourajman e egzòtasyon se menm bagay men toutfwa ke se lè yo pral aplikasyon diferan nan aplikasyon an diferans lan ye m kwè tou 2 frè yo esplike sa so ankourajman

E pandan w ap fè sa, ou fè l dou e konpatisan. Sètadi ke nan Kolosyen, li di konsa ke lè w ap fè bagay sa yo, chak pawòl ke w ap di, fò pawòl yo gen gras ladan yo. Ou pa ka just. Men le pi souvan, se yon moun ki fèb. Moun nan fèb, li dekouraje, li tonbe, e kòmsi w ap. met on remet souple. Wap bouste li wap met on wap bal on bouste wap bagay. Yep pou wap di li an rezime ankourajman an se wap dil leve leve kote ou ye a Dieu Dieu avew. Voilà. Voilà.
Yeah.
So nan en en gon kesyon gen yon kesyon ou ou poze ou ap di euh m kwè moun yo ka wè sa nan 1 Tesalonicien 5 vèsè 11 men depi lè moun yo n ap redi di li di konsa ke euh wè l ap di ka se ki vèsè 7 la di se ki dòm dòm la nwi

E frè Alex lan, nou jwenn, nou te jwenn tou de mo yo egzakteman ladan nan egzanp li te pran an.
Yeah. Egzòtasyon, se korije. Pou zòt wè ki valè prekosyon frè Lubin pran. Vre korije, pouse a laksyon, avèti, fèm, dirèk, serye. Men se lè moun nan, sa a nan ka sa a, ou ka jwenn moun nan ap fè parese, Li nan erè, li tyèd, se di ke lè sa a se baton bèje a ki pral ramne l. Lè baton bèje a prale l se kòm si e menm jan avèk Galat 2, 11 ke kote Pyè, kote Pyè ap manje ak payen yo nòmalman tankou lè tout bagay nòmal, anpi kou l wè jwif yo ap vini l kòmanse ap mete ti kò l aleka kòm si l pa t fè pati de yo. Lè sa a. Pòl rale baton bèje a pou l bay misye kèk bout kout baton. Men, piske misye se yon nèg ki sove, li di Pòl konsa li wè se Jezi Kris ki ap pale ansanm avèk li la. So, nan Tit 2, 15, moun yo ka gade sa. M pa vle twò twò long, piske sijè sa a, se menm jan avèk sijè transgresyon an, yo laj, yo tèlman laj ke. Nou gen koze pou nou pale nèt ale, men tout fwa ke an nou amenaje tan yo, so moun yo kapab wè mo sa yo, 2 mo sa yo antrelase, gen de fwa ou moun kap itilize l ou pa konn wè, men tout fwa ke nan tou lè 2 ka yo lè wap itilize l fòk ou fòk ou si se yon frè e alò. Natirèlman, egzòtasyon an, Frè yo egzòte youn lòt, se yon lòd Pòl bay pou nou egzòte youn lòt. Predikatè egzòte predikatè parèy yo, manm legliz, eksetera. Sa a, li pa gen afè ni youn anwo ni youn anba. Sa, se nenpòt nan nou ki wè lòt la ap fè yon bagay. Dayè, Moun ki wè frè a ou sè a ap fè yon bagay ki pa sa, se li, se pati legliz ki responsab pou sa. Li pa gen pou l'ap rele nan telefòn, se ou menm ki gen chaj pou ale pale avèk frè w la nan kad egzòtasyon. Trè byen.
Mèsi byen frè Jérôme. Mèsi. Mentenan. Mèsi. Mèsi. Yon mosyon.
Mosyon. E gen yon kesyon alò. Eske gon benefis nan fè egzòtasyon lè nou gen pwoblèm?
Fè yon mesaj dankourajman pa p ede nou. E Labib, tout sa l di yo se lwa Bondye bay pou nou mete a lekzekisyon. Tout sa Bondye mande w fè. Ou menm ki pote egzòtasyon w ap benefisye, e moun ki resevwa egzòtasyon ap benefisye. Tandiske, si w al egzòte yon moun ki se yon, alò, sa w al fè a, se lapawòl de Dye ki pral mete an aplikasyon, epi moun nan refize egzòtasyon an, wè olye de benefis, alò l ap resevwa yon benefis, men benefis l ap resevwa si l refize egzòtasyon an se yon malediksyon.
Paske legzòtasyon se fason Bondye fè pou nou tout kapab mache byen nan levanjil la. Nou ta pran yon egzanp laj, nan yon enstitisyon ke frè Kofi se li k chèf enstitisyon an, li genyen yon ta danplwaye. epi li bay konsiy kòman pou enstitisyon an fonksyone. Lè ki pè neglijan epi l bliye bagay l ap fè bagay nenpòt kòman. Lè mwen menm ki son anplwaye tou m al kote l mwen di l ebyen men kòman patwon an te di pou tout bagay fèt ensideswit. Si l tande m enben l ap kontinye ret travay men si l pa tande m lè w vini ou jwenn ke tout bagay an debandad ainsi de suite. Ou pap menm poze kesyon. Ou ap di kisa w bay fè a alòske enstitisyon lan kapab kraze. Sa w ap fè moun sa w ap mete l deyò. Men ou konnen ou menm tou w ap mande èske pa gen moun la kou te voye je sou entèl? Kòman fè tout bagay sa yo konsa?
Ou konnen w ap fè sa?
Donk wè egzòtasyon an moun ki fè l la moun ki bay egzòtasyon an l ap benefisye yon bagay pozitif, e moun ki resevwa egzòtasyon an tou, l ap resevwa yon bagay pozitif. E moun ki ta dwe egzòte ki pa egzòte a, l ap resevwa yon bagay negatif. Ou wè li? Negatif. E moun ki pa resevwa egzantasyon an tou, l ap resevwa negatif. Sa vle di ke kesyon ou poze pou benefis la, monchè, ap gen benefis, men tou depan de ki jan nou konsevwa, nou konsidere egzantasyon an, swa n bay, swa n pa bay. Trè byen. Se sa. Trè byen.
Mèsi byen pou eklèr kesyon sa a. Ok.
Wi. Li tèlman, m ta renmen wè. avèk moun yo yon petèt gen plizyè egzanp men map bay yo pou yap klè e nan egzòtasyon gen avèti avèti la gade moun yo ka gade pou yo wè ke wa nan Ezekyas ki malad ki lakay li epi letènèl voye pwofèt la al dil konsa ke poul mete kay li annòd li pral mouri. Ou wè kòman ou wè kòman orizontasyon vini? Epi koulye a la misye misye moun yo pou moun yo gade pou yo wè faz yo nan nan egzòtasyon an. Misye vire fas li, li repanti, li di bagay epi menm pwofèt la di tounen pou l di m ba di misye m ba l 15 lan. So, Bondye pa janm pa janm pa avèti latè. Ou wè latè vin te kòwonpi, Dye voye pran yon pwofèt pwofèt Noye, li voye pou l di moun yo konsa ke, pou l avèti yo ke latè, lapli pral tonbe pandan karant jou karant nuit. Epi koulye a la, gade pou w wè sa w, rekonpans ou sot, Frè Libe sot esplike la, e se Noye ki ale, Men ki moun ki ki moun ki dakò mesaj Noye a, se Noye avèk pitit gason l yo, epi Dye di fè yon lach antre nan lach la, ou wè rekonpans misye, misye pase pa lòt bò delij la. So, se pou moun yo ka konprann ke egzòtasyon an lè l vini, li ka bon yon egzòtasyon ka vin sou ou li te tèl li te li vin tèlman dou oubyen li vin tèlman fèb, Ou pa menm wè son egzòtasyon, epi se lè malè a rivew wap wè Bondye te avètiw epi ou pa konn ou pat okipe de sa. Trè byen. Se se se se se se se se se de se de emisyon ke kap vini fo moun yo bay twò gwo gwo atansyon piske OAMH kap fè travay sa gendwa se w egzòte lap egzòte yon moun lèl tonbe lakay ou

E kounye a ti pèpleksite ki genyen nan ankouraje ankouraje nou nan emisyon an epi nou efondre. Rezon, paske ankourajman an li menm son bagay senp li ye, bon wap fè yon bagay la m jis ankouraje w men m pa bezwen wè ni si w byen fè l ni si w pa byen fè l sèlman map ankouraje w. Bon,
men lè ou wè

Vwala. Donk, egzòtasyon an li menm, e, egzòtasyon an, Kofi Wilbè, li toujou bay pwoblèm, alòske se li k bon pou nou an. Ou wè li? Lòt la toujou vle ke yo ankouraje l, menm lè l fè pa a la, l pa bon, l mande fwa yo ankouraje l. Men l pa, ou p ap janm mande yon moun, ou p ap janm tande yon moun mande pou yo egzòte l non, Zòlta. Trè byen, mèsi. Frè Liben, ou fè yon bèl pwen. M renmen pwen an paske e, lè w ankouraje moun nan, ou ankouraje l a tout pakej lan, san koreksyon, anyen ditou, kontinye. Men lè w egzòte l, sètadi ke non sèlman w korije l, men ou ankouraje l ale. Pli devan. Trè byen frè Liben. Mèsi. E lè sa gon gwo an, lè sa gon bon ankourajman fèt la. Ok. Mèsi byen frè Liben. Mentenan nou rive nan tan pou n ale. Nou pral jwenn avèk frè Guems Joseph. Nou di w bonswa frè Guems. Egzòtasyon, ankourajman se sijè nou sa. Anpil vèsè sipòte emisyon sa a. E ki sa w ap ban nou kòm dènye mo? Bonswa. Bonswa animatè prensipal, se avèk plezi nou salye chak kòlèg panelis emisyon an e chak oditris e chak oditris emisyon Demo a. Wi Demo. Demo, nou kontan pou nou gen gran frè nou avèk nou e nou swete l bon retou e n ap soupire ebyen pou dyak nou rejwenn nou tou pou nou anbake ebyen nan menm e bato. E nou felisitew animatè pou emisyon an toujou mo yo toujou parèt de bagay ke nou pwan a la lejè men kan deba ap fèt nap detaye yo ebyen nou wè gen bagay nou ka ekri liv dakò tèman gen bagay nou ka pale e nou felisite gran frè nou fason misye entwodwi e kòlèg nou mèt Liben e mèt Jewòm. ki trè kòrèk nan demach yo. Alò, kite nou di de bagay pou nou kapab fini san ke nou pa bezwen twò long. Se ke premyèman, de mo yo se son de mo ke nou ap viv avèk yo chak jou. Yo lakay nou, nou jwenn yo nan lekòl, nan travay. Se de mo de chak jou ke n ap di l. men pandansetan nou pa janm pran di tan pou nou peze yo, pou nou evalye enpòtans ke yo genyen dan lavi nou chak jou. Mentenan, an palan de 2 mo yo, enben yonn konplete lòt, men gen de moman ke yonn fonksyone diferamman de lòt. Pa egzanp, lèske nou pran enben egzòtasyon nan sans laj, Kan nou pale de egzòtasyon, se ke ou mande moun nan pou l kapab fè yon vòldefas. Se ke direksyon w ap pran an, mwen egzòte w pou w pa pran l, pou w pran yon lòt direksyon. Dakò? E imedyatman, e se sa ke yon kesyon te poze Mèt Lubin, se fon pwen de li, kan ou aksepte egzòtasyon an, ebyen ou fè chanjman de direksyon an, li yon byenfè pou ou, ni pou ou ki resevwa l la, ni pou moun ki ba ou l la. Pa gen asòti de se l. Sela vle di, li bon pou nou kapab egzòte. Men mentenan, kant nou pale de ankourajman, sela vle di ke nou kapab pran ankourajman nan plizyè ang, men nan plis sans ki laj, M pa tap di nou di ankourajman pou lage non, men okontrè ankourajman an mande yon yon pèsistans. Pa egzanp nou nan peryòd e kote timoun yo ap gradye e sitou Ozetazini se peryòd kote gen gradyasyon tout kote, enben lè nou rive nou jwenn timoun yo, Se pa nou gen de bagay nou fè, e mèt Alex ap dakò avèk mwen, premye sa nou fè nou felisite yo, kant nou felisite yo nou ankouraje yo, dakò? Lè di good job, ok, good job, ok, lè nou di li good job, mentenan nou pral jwenn enbyen egzòtasyon an la, enbyen nou di yo, nou ankouraje yo Enben pou yo kontinye enben kenbe flanbo a byen wo. Èske nou la? Sa se yon egzòtasyon li ye. Sa vle di ke kant ou al nan kolèj, enben konnen paran ou espere anpil de ou, sosyete a espere anpil de ou, non sèlman nou ankouraje ou men nou egzòte ou pou w kapab kenbe flanbo a byen wo. Èske nou wè kote mo yo sanse yo melanje? E pou fini, ban m pran yon ti bagay trè senp ke tout nèg legliz yo kapab konnen. Ou monte sou chè la, gon pwogram k'ap fèt. M pral montre w ni egzòtasyon, ni ankourajman. Ebyen, nou di, Mè frè, reyinyon an ap kòmanse a a setè. Ebyen, nou egzòte nou, pa vini an reta. Dakò? Dakò? Nou egzòte nou, silteplè, pa vini an reta pou nou kòmanse a a lè. Nou kon, nou. ankouraje nou vini a vini alè sela vle di nou wè kote ke yonn ouvè pòt la pou lòt e lòt la li menm li fèmen yo ale an yo ale ansanm sela vle di ke an nou fè mo yo de mo de reyalite dan lavi de chak jou yo tou de enpòtan nan faz yo men egzòtasyon an li plis mande fòk ou fè yon chanjman de direksyon sa vle di e le pi souvan pou egzòte yon moun se lòske l pran yon direksyon ki ontijan detounen e ou egzòte l pou l kapab Ebyen pou swiv vwa ki dwat la, men ankourajman w sitou peze akselere akseleratè la, kontinye fè sa ke wap fè a ki bon an, monchè nou felisite w, ebyen ankouraje nan sa, good job e Bondye beni w. An gwo, se sa, ke Bondye beni nou, beni chak oditè oditris yo, ebyen animatè. Kenbe la e tout panelist yo mesye se te vreman byen Bondye avè nou mèsi animatè vwa zepam. Bondye avè w frè Guems Joseph mèsi anpil pou konklizyon an e nou pral fème emisyon an avèk frè Alex ak yon priyè.
Wi Senyè nou di w mèsi paske ou beni frè Guems yon fason spesyal ensi ke frè Jerome avèk frè Lubin. e ou beni animatè prensipal yon fason spesyal tou pou se ke ou te ba li ladrès pou l te kapab vini avèk 2 mo sa yo pou nou. Nou di w mèsi paske ou te mete n a bò tab la pou n te kapab pale de mo sa yo. Se Sentespri yo ki te ka. eksplike nan nou menm, ki te ka pale nan nou menm, ki te ka louvri bouch nou. Nou mande w kontinye manifeste favè gras ou nan lavi n e pèmèt nou yon bòn semèn pou dimanch pwochen nou kapab rankontre ankò pou glwa w kapab eklate nan

E nou deja genyen yon misyon pou semèn pwochèn, si Bondye kontan, n ap wè. Nou kase randevou an menm lè a, menm kote a, epi pase yon bon semèn. Babay tout moun.